E nou gen nan swete w byenveni e la emisyon edikasyon familyal. Byenveni, byenveni e nou konseye w pataje videyo a, pataje videyo a, abòne avèk nou sou youtube Maximal Vil Nò, non non, wi Maximal Vil Nò sou youtube e sou facebook w ap jwenn nou sou. E emisyon edikasyon familyal. Abòne avèk nou e pataje videyo yo e fè kòmantè avèk nou pou n avanse avèk emisyon prefere w la ki se edikasyon familyal.

Gras e pè Bondye bay la avèw e aprè midi an e nou kontan e rejwi pou nou twouve w e nou e lakay e pou yon si bèl emisyon parèy ke nou toujou genyen. Chak dimanch, chak madi, chak samdi. E orè nou yo kèk fwa varye pa rapò de jou yo. Men toujou met sa nan lespri w, madi, samdi, dimanch se emisyon edikasyon familyal. M panse anpil moun ap viv an fanmi. Se bèl bagay e pou kapab fòme e konsènan lafami paske se yon tèm. E ki bèl anpil. Pa bliye nou te kavèw yè e dimanch lan e yon bèl tèm ki se se maryaj jan Bondye mande. E nou te jwenn tèks e nou te jwenn lèkti nou se nan Kolosen 3 dan le vèsè premye a 7 e nou te jwenn tèks nou nan 1 Korin chapit 7 dan le vèsè 2 e Objektif men bi nou e nou te vle w aprann avèk nou se e moutre w ke. Viv nan plasaj se peche. E nou te jwenn anpil bagay. Nou te jwenn premye pren ki se Maryaj se kado Bondye bay. Maryaj se kado Bondye bay. Nou te wè anpil bagay atravè. Mwen renmen sa. Jodi a nou abòde avk yon rapid nou pral fè yon dezyèm prè nan emisyon edikasyon familyal la ki se nan gran tèm ki se Se maryaj Bondye mande nimewo 2 e dezyèm prè an se maryaj e. Maryaj ban nou dra pou fè sèks. Maryaj ban nou dwa pou fè sèks. Sa se dezyèm pwen n ap gen nan emisyon Edikasyon Familyal. Maryaj ban nou dwa pou fè sèks. Mezanmi, gen anpil moun ki Ap tande nou aprè midi a ki pral etone eske se maryaj evanjelize nò mati mak ki dwe bay yon moun dwa pou fè sèks map di wi absoliman wi pou lè kretyen lè kretyèn se marya aprè le maryaj yo gen dwa fè sèks mwen pap pale avèk moun Ki pa gen krentif pou Bondye, mwen pa pale a moun ki pa kwè nan Bondye, men moun ki kwè nan Bondye, ki gen krentif pou Bondye, se apre lè maryaj yo dwe fè sèks. Menm si mennaj ou bèl, menm si mennaj ou bo, nenpòt jan sa ye ou pa ka fè sèks san zafra ou pa antre dan le lyen. Ti maryaj an depi ou fè se avan de maryaj la vit tretew kòm fònikatè enbyen kòm aah kòm fònikatè fònikatris enbyen si ou fè avan de maryaj li metew kòm moun kap viv nan imoralite seksyèl mentenan enbyen loske ou marye ou marye ou gen dwa pou fè sèks lan jan ou vle kote ou vle nan lè ou vle nan fason ou vle Adam et Ève te gen dwa pou fè sèks Apre Bondye te fin beni maryaj yo, Adan avèk Èv te gen dwa pou fè sèks avan ap apre Bondye te fin beni maryaj yo. Enben, sèl fason pou yo re fè sèks la se lòske pastè ya, enben, e, a, enben, otorite eklezyastik la fin beni maryaj ou, enben, ou gen aksè e libre e pou fè sèks. Adan avèk Èv te gen dwa fè sèks, sa se. E apre Bondye te fin beni maryaj li yo, daprè Genèse premye nan le vèsè 28, li te di, Soyez fécondés et multipliez la terre. Soyez fécondés et multipliez. Malgre e anpil moun di èske la tè fin miltipliye, la tè fin fekonde, nou di yo non, jiska prezan la tè bezwen e fekondasyon toujou dwe toujou miltipliye e fekonde paske chak jou moun mouri, ebyen chak jou moun Defèt, Bondye tèlman renmen wè maryaj, li vle chak moun li vle chak moun gen yon sèl patenè. Bondye si tèlman renmen maryaj, men byeneme, li vle chak moun gen yon sèl patenè. Ou menm pa konnen, k ap koute m nan, konbe patenè ou gen? Gen nèg la ki tèlman Ebyen gen yon espri espri chyen sou li li gen 3 4 fanm konprann li gen fanm nan tèlman gwo espri chyen sou li li gen 3 4 nèg ebyen la bib pa dakò li vle li tèlman kwè nan le maryaj li vle w genyen yon sèl patenè ou menm jèn gason pa kòk pou wap mache kouche tout jèn fi pa tou e aye yon jèn gason ki gen de twa kat mennaj, jèn gason sa gen yon espri poul sou li, se kòk ki ap mache kouvri tout manman poul tout kote pou l fè yon ponn, ou menm antanke yon kreyati siw mèvèye de Dye ou pa yon kòk, ou pa yon chyen men ou se moun ou dwe genyen yon sèl madanm, ou dwe genyen yon sèl mari, Li pou ou gen 2 mennaj, ou gen 2 mennaj, ou gen 2 madanm, ou pa bezwen di an, di m anyen, ou gon espri chyen sou ou, enben ou gon espri kòk sou ou, ou gon espri poul sou ou. Se sa, lò nou wè chyen li gen 2 twa, chyen an li menm yon sèl jounen li ka viv avèk menm 4 senk chyen. Konprann lè nou wè poul la li lage nan raje a yon sèl jou li ka kouche 3 4 manman poul ebyen yon nèg kap mache kouche fi kouche fi ebyen li se yon kòk espri kòk a sou li aswè ya Bondye vle chase espri kòk sa nan laviw pou li mete yon espri moun nan nou lè yon nèg gen Yon sèl mennaj, yon sèl madanm, enbyen yon sèl mari, enbyen moun sa gen yon espri moun sou li, li gen yon espri pèsòn sou li menm. Nan pral apèl, Bondye se tèlman renmen maryaj li vle chak moun gen yon sèl patenè pou ka evite adiltè. Poukisa Bondye vle w gen yon sèl patenè? Se pou w kapab evite adiltè, daprè nan Apokalis chapit 2. Nan Apokalip chapitre 1 et vè 22 dan le vèsè nan Apokalip chapitre 1 vè dan le vèsè 15 li di tout eskize Apokalip chapitre 22 dan le vèsè 15 li di tout moun èm ki ap bal manti moun ka viv nan adiltè moun ka viv nan fònikasyon ebyen Bondye gen pou di yo mete yo deyò chyen li pat janm konnen yo e moun sa yo gen pou yal Boule nan lanfè a, enben se la rezon pou lakèl se swa Dye voy di w ou bezwen genyen yon sèl patenè, ou bezwen gen yon sèl mennaj, ou bezwen gen yon sèl mari. Pouki Bondye vle renmen le maryaj? Li vle ke, enben pou nou pa pou nou pa viv nan adiltè. N ap gade rapidan sa yo. Daprè Egzòd 20 nan le vèsè 24, Bondye pa ta vle nou viv nan adiltè. Daprè 1 Korinti chapit 2. Sèl nan vèsè 2. Lè yon moun evite adiltè, li echape anba jijman Bondye. Waww! Lè yon moun evite viv nan adiltè, viv nan fònikasyon, moun sa echape, moun sa echape kisa? Moun sa echape, moun sa echape anba jijman Bondye. Yon moun. ka viv nan adiltè, ka viv nan fònikasyon, Bondye gen poul jije yo daprè Ebre chapitre Ebre chapitre 13 nan le vèsè 24 Bondye gen pou jije moun ka viv nan adiltè kap mennen movèz vi yo pou enben lòske ou gon sèl patenè yon sèl mari yon sèl madanm enben la ou echape anba jijman Bondye sèl fason pou echape Ayisyen nan anba jiman Bondye atravè sijè ke nap debat la, m dakò wi yon sèl madan gen yon sèl mari san sa enben ou riske tonbe anba jijman Bondye nou ka remake plizyè diferans ant maryaj e plas la yo men byeneme se swa enben 7 aprè midi ke Nou kapab eta, nou kapab remake, enben, plizyè, nou kapab ma, remake plizyè etap, en, nou kapab remake plizyè, enben, nou kapab remake, e, di, e, nou pa kapab make plizyè diferans ant mayaj e plas. N ap gade rapidman diferans yo. Bib la pale de maryaj, men men nou pa wè okenn pasaj ki pale de plasant. Premye diferans ke nou kapab etabli avè w, Labib pale n de maryaj, men li pa pale n de plasaj. Plasaj la, kòm m te di ayè, enben nan ti emisyon an, se yon vye fil li ye. M p ap site l ankò, gen moun ki te fache, ki te twouble, men maryaj la pa, plasaj la pa yon bon vi. Ou kapab viv nan plasaj, ou pa kont ou. Ebyen pa kont ou si wap vin nan plasaj men plasaj la pa yon bon vi paske labib pale de le maryaj men pa janm pale de plasaj ou menm kap vin nan plasaj fè tout sa ou kapab pouw soti nan plasaj la pouw marye paske se maryaj Bondye mande amen lè 2 moun ap marye yo envite anpil temwen. Tandiske, enben moun k ap plase pa envite okenn moun. Lè de moun ap marye, men byeneme, yo envite anpil moun pou vin nan nòs yo, pou vin nan maryaj yo. Men lè de moun ap plase, yo pa envite okenn moun. Konbe moun ou wè k ap plase? Enben, enben, konbe moun ou wè k ap plase ki envite moun pou vin nan plasaj la? Pèsonn. Se yon jou konsa ou wè li tonbe nan kè avèk nèg sa. Yon jou konsa ou wè li tonbe nan kè avèk fanm sa. Se yon vye vi li ye mwen byeneme. Se yon vye vi li ye m pap hè. Vay la vin nan bouch mwen m pap site l. Mwen te site l deja vi plas la ki vi li ye wi. M pap vle site l nan ankò nan emisyon sa. Vi plasaj la se yon vye vi. Lè w ap marye ou evite moun, men lè w ap plase ou pa janm evite moun. E nèg la lòske l plase avè w, li ka kite w a nenpòt lè l vle. Men lorsque li marye avèw li paka kitew nenpòt fason paske li gen yon kont a rand li gen yon kont a rand la pale rapidman aprè maryaj la gason an vid mesye fanm nan vid madam. Nan plasaj la, non 2 moun yo pa chanje. Waww! Aprè maryaj la, non 2 moun yo vin chanje. Mesye a, nèg la vin rele Mesye Entèl, enben madanm nan vin rele Madam Entèl. Men lè 2 moun plase, non yo pa chanje. Toujou menm ti Jan, menm ti Jan nan. Pa gen oken diferans. Ella, Waww, waww, waww! Li nesesè, li bon wi. Enben mwen menm avòka pam. Dakò pou n obeyi a lakòl de Dye, ou menm k ap viv nan plas saj, ke Bondye fè w soti ladan l, paske se pa yon bon vi l ye, se yon vye vi l ye. Ann ale rapid, daprè Jenèz 3 vèsè 17, daprè Efezyen 5 daprè vèsè 25, Leta bay yon moun, bay yon. Leta bay yo ak ak moun ki marye yo, men li pa bay anyen pwòp pyès pou moun ki plase yo. Waw waw waw waw la leta rekonèt le maryaj men l pa konnen plasaj waw waw si tou fwa ou plase avèk nèg la avèk fanm sa si l mouri kite yon byen pou ou ebyen yo fanmi li gen pouvwa e dwa pou l pran l nan grif ou nan men w Paske leta a pa gen oken leta kapab leta ki legalize le plasaj men nou jwenn leta legalize maryaj. Leta fè yon ak de maryaj yon ak ak yon ak pou moun ki marye yo men li pa bay oken papye a moun ki viv nan plasaj yo. An e mo like le leta pa rekonèt moun ka viv nan plasaj. Leta pa rekonèt moun ka viv nan inyon lib men menm jan Bondye pa rekonèt moun ka viv nan plasaj Se konsa Linda pa rekonèt li tou. Amen amen wi m renmen pawòl sa wi lè lè lè yon timoun fèt nan maryaj li se pitit lejitim e sila yo ki fèt nan sila yo ki fèt nan maryaj li se pitit nan non lè yon timoun fèt nan maryaj li se pitit lejitim sila yo ki pa fèt nan maryaj yo se pitit natirèl waw wè diferans ki genyen Ant plasaj e maryaj, tout avantaj maryaj genyen plasaj pa gen ladan l. Lè yon timoun fèt nan maryaj, li se pitit lejitim. Lòske timoun nan fèt nan lòske timoun nan fèt nan plasaj, li se timoun, li se pitit lejitim. Waw! Mèvèy men sè ta di pitit lejitim nan vle di yon pitit pa aksidan, yon pitit pa aksidan, yon pitit benevòl, yon pitit jòjwenn. Map rele yo konseye yo a travè Sebo Marin. Magay bay ba yo dwa pou fè sèks a san le bagay pa gen sèks. Ou byen wè diferans ant plasaj e magay. Nou vin nan emisyon avèw se swa nou pa vin rete avèw anpil non jodi a. Jodi a nou pap fè anpil tan avèw non nan emisyon nap fèw dezyèm preyanp voup voup epi tou nou ale waw nou kontan anpil poun gen avèw nan emisyon edikasyon familyal Ke Bondye beniw ke Bondye kachew nou kontan anpil wi poun te la e pa bliye e se maryaj Bondye mande e nou te jwenn premye bren ki vin maryaj se kado Bondye bay e nou jwenn dezyèm bren an maryaj ban nou dra pou fè sèks. Sèl mwayen, sèl fason nou kapab fè sèks se lòs e se lè nou dakò pou nou marye. Si nou pa marye nou pa ka fè sèks. Paske Adan te gen pouvwa e dwa pou fè sèks paske li te marye. Konprann? Konbyen jèn fi kap fè sèks san yo pa marye? Konprann? Bondye gen pou jije yo jèn fanm. Konbyen jèn gason kap fè sèks san yo pa marye? Bondye gen pou jijew jenn gason. Hey nou kontan anpil e reji pou nou avan emisyon an edikasyon familyal pa bliye nap la vèw e dimanch seve pou yon lòt tren ki se pa gen maryaj e pa marye se yon eskiz sa se twazyèm pwen nou pral wè pa marye se yon eskiz nou kontan e reji pou nou te la vèw.

Dieu d'amour, Dieu papa, se nou di ou mèsi. Mèsi paske ta avèk nou nan emisyon Edikasyon Familyal apre midi an. E beni nanm nou pli davantaj chak jou. Padone nou de peche nou yo, de enikite nou, fè nou gras. Mèsi paske ou te la avèk nou. Ke tout moun ki pral tande videyo sa, ki pral viv de mesaj sa, swa konprann e mete an aplikasyon. Avèk nou, kouvri nou. O non de Jezi nou priye ou. Amen.